Ou konnen mwen menm ansanm avèw nou te renmen an kachèt pa gen moun ki te konnen. Ok. M panse ke map diw kilè epi pral kwaze ansanm avèw pou nou ka al lakay la. Bon, pa gen pwoblèm.

Janm te kwè nan zanmi sa yo konnya la poum pase kalite wont sa pou lè moun nan zòn nan ap tande ke se Bedjine ki pran mari sèy lap viv ansanm avèy ou kwè sa pap pote tristès pou mwen eske yo pap pranm pou menm moun epi lòt ti azizwèl la menm li kanpe djing djing djing tankou lap pouse Bedjine pou fè sa.

Wi sa vle di lè w pa asiste. Se yon moun ki pa respekte w li ye, si l t ap soti mwen te kwè l t ap di w sa, si te mwen menm ou te menaj ansanm avè m m t ap di w sa.
Mwen pa m panse si l te konnen m t ap vin avè l ap soti. E menm si sa, li pa gen nimewo telefòn ou, mwen te kwè si se menaj ou te ka rele w li di sa, oubyen l kite yon mesaj pou ou.

Imajine w rete la, kisa, kisa ke m pral pale ansanm avè w? Pa gen anyen de pou m ta pale ansanm avè w. Gen tout bagay pou w di m. Ou gen dwa pa vle di m li. Non, pa gen anyen pou m di. Ou pa gen anyen pou di. Gade m byen pou wè. Non. Ou pa jwenn anyen nan men mwen pou di? Men gade m tou non. Non, pa fè sa.

Bon ki mele y de sè de sè yo pran nèg a lòt kisa kisa sa regade Malin ah ou wè se pou sa nou deja pèdi Malin nou deja pèdil wi deja mouri paske depi se nan afè moun Malin pa antre bouch li se pou sa y deja mouri nan nan peyi sa pa menm si w wè yon bagay fè kòm si w pa wè. Hein mwen m mande eske yo ok ansanm avèk pawòl sa jan de bagay sa yo. Pou sosyete ap tande ke pou wap viv ansanm avèk mari sèw hein gadon wont m pran konnya la poum pran zanmi poum gen zanmi sa yo jan de zanmi sa yo non monchè m genlè pap fè zanmi ankò non franchman genlè map map akòde ansanm avèk Sherline sèlman paske se sè m ye nou menm nou gen yon sèl tèt ansanm. I pap fèm sa m pap fèy sa. Anpi lòt ti azizwèl la menm kon wè esay ta fè tou wi mesye m m sezi papa antouka ban m deplase. Mwen pa rete non Krisna pwale. Li pwale wi. Ou paka fouti rete toujou. Manman banm ale. Pase yon lòt fwa ankò.

Ah non. Ou wè Esther ray mye se vre. Men se konsa lap kontinye a. Map oblije fè wout la pou kòm wi. Map oblije pa konsidere l kòm sè m. Paske m pa renmen sa y fè a menm. Ou wè mwen lè map mache, m mèt wè yon bagay, m mèt wè 2 moun kole. Sa pa mele m. Wi sa pa mele m. Zye m ka wè men m pa gen dwa pou m pale. M pa gen dwa pou m pale. Paske bouch mwen, Bondye ban m bouch mwen se pou m manje. Se pou m manje, m pa gen dwa pou m ap veye afè moun epi pou m ap plede pale. Bon m pa menm kwè se sèl mwen e di sa non, m pa konn konbyen moun li mache di sa. E si y gade nan mache di moun epi yo rele, yo rele dam nan yo e yo esplike y sa. Epi sa w tande a yo vin tann poud pou li. Hey Jezi papa! Gad kòman nou pray pèdi Maline wi. Humm m pral rele l m di yon dènye pawòl si y vle kwè m li kwè m depi y pa aksèpte menm lakay li m pap mete pye paske m pap ka humm m pap ka aksèpte non yon bon sè m konsa pou jan y gen kè santi depi pou nan afè moun li pral koz li pèdi vi l ayayayy humm.

Fime ok. Kèt mesye. Tout sa m fè la misye pa tonbe. Tout jan mwen fè tèt mwen travay la pou misye tonbe li pa tonbe vre. Li ok. M ap pran grenn piman ak yon piman san piment. Semèn isin nan mouda.

Wi pitit, m gen pou m di w sa. Ou sonje de ti bway m t ap pale ansanm avè w avan yè a sou pòdkè a? Sa w konnen sa ki pase la? Jenòm lan sot vini la, li di l vin wè sista, m di l pa la. Ou pa konnen jenòm la pa vle rete? Kòman l pa vle rete a? Jan w tande a. M pa kache di w sa, m karese nèg la, m ap pale ansanm avè l, m ap esplike l santiman m gen pou li. Oh oh!
Ki? Ou pa kenbe nèg la ou bo l pitit? Ki bo pitit?
Nèg sa se kòmsi se yon chwal malen nèg sa ye. M karese l, m manyen ti cheve l, m di l bèl pou nèg la ta rete. Lè l pale ankò, m kenbe l, m ap rale l pou rete, li di non, oh si sis la vini la, li wè.